Ok guys many me finish look lan lèm fin fèl mwen toujou renmen mete on ti ranch ok jis pou m kapab byen pase avèl konsa ok si ou pa renmen ranch ou kapab mete um, um, ou kapab fèl avè barbecue sauce li vreman gou so ou

Lwil oliv epi pwav. Son resèt ki vreman fasil, ki pa difisil ditou, ditou, ditou. Ok, men pòm de tè lan ke mwen gen tan lave. So map fann ni, epi konya la lòt mwatiyan, so map virel sou vant. Ok pou m kapab kòm nou wèl gen ti kote ki pa finman bay la dan ni men ki pa twò grav so map fann ni e pi non dimansyon ki pa gwo ni twò piti an fason ke lè mal mete lan ba fou pou l kapab byen kwit ok m ka fèl avèk plizyè koulè an pòm de tè so m konn fèl avèk pòm de tè wouj deja men m poko eseye joun nan pou bon verite so konn ya la e pi Map kontinye byen bagay li pa tro gwo. Epi map kite la asanm avek tout pon an tou. Epi ok, so men ni men koman li ye, so m pral fin fè yo epi map montre nou jan ke mwen fè res preparasyon an. Ok, map mete 2 kiyè lwil oliv. Ok, non mwayenn kiyè konsa. Epi apre kounya la map mete on ti poud lay ladan ni. So, um, m pap mezire lay lan, map anik mete on ti lay ladan preske on kuyè lay m ka di. Mwen men vide lay lan konsa, but si w vle ou menm ou kapab itilize um, kuyè lan jis pou mezire kantite lay wap mete an. Ok map met yon ti pwav, so m pa konnen pou ki rezon m pa itilize mezirèt jodi an, epi ti poud pèsi sa, si ou vle ou kapab itilize pèsi fre si ou vle, epi yon ti poud piman kayèn, se li menm ki pral fèl pi bèl, epi pou l gen yon ti gou piman ladan, se konsa m renmen, epi map mete demi kiyè sèl ladan li. Kay map mete yon gwo kiyè cheese so m pa itilize chak nan sachè an poul pal kole sou li lèl fin soti anba fou. So konya map bwase tout bagay ansanm, map byen melanje li yon fason ke pou cheese lan kapab byen delye ladan ni poud piman tout bagay nèt poul byen delye ladan avèk lwil la Byen marinen l, byen bay li. Epi konya la, epi m pral annik um, vide li sou pòm de tè lan. Ok, so m ap kraze cheese lan toujou, m ap brase, m ap fè ti ke li byen bagay, guys, so. You know. So m kapab ajoute yon ti lwil ladann paske mwen wè li vin manke lwil pou m kapab a melanje pòm de tè lan avèk li. So mwen ajoute yon lòt ti poud piman kayenn tou sa ladann ni. Paske m vle pou pòm de tè a gen bèl bèl bèl koulè. So konya la men pòm de tè lan. Ok. M ap vide l sou li. Poum marinel avèl byen bagay li epi aprè m pral kitel pou yon 10 minit pou tout sèl lan tout ti bagay yo kapab rantre ladann paske siw pa mete lwil lan tout bagay yo pral rete sèch sou li konsa ou konprann se poutèt sa mwen ajoute lwil lan yon fason ke pou tout bagay ka rantre ladann epi tou lèl fin kwit tou poul pa di konprann so kontinye gade videyo an guys. Kite kòmantè a dim si w pral eseye li, se yon resèt ki vrèman vrè fasil, ki pa difisil. Ok, rezon tou ki fè mwen pat kale pòmdetè lan se poutèt lè mwen mete li nan pirèks lan pou l te kapab byen ranje kò l. So many guys, men jan mwen fin byen melanje yo la kounya la, so m pral pare pou m mete l nan pirèks. Ok so mwen fin ranje yo nan pirex la la so e konsa m metel pou tout kapab jwenn lè pou yo kapab byen byen byen kuit ok so map kouvril tou avèk papye glase pou lèl kuit pou l ka pou l pa vin di aprè. Ok guys men ni men finish look lan lèm fin fèl mwen toujou renmen mete yon ti ranch ok jis pou m kapab byen pase avèl konsa ok si ou pa renmen ranch ou kapab mete um, um, ou kapab fèl avè barbecue sauce li vrèman gou so ou wè koulè li ye kounye a Paprika ede li gen bèl bèl koulè epi tou rezon ki fè w wè li parèt yon ti jan pi soup se paske lè m t ap mete l anba fou a mwen kouvri l avèk papye glase yon fason ke pou l te kapab rete soup pou l pa t vin rèd lè l fin kuit. Fè m konnen si n ap eseye resèt la, li vrèman gou, yo soup anpil, ou gentan konnen m fin byen pase la so. Men tout bagay. Ok. Ok, men rezilta, se ti bagay ou ka fè nan atli son bon 15 minit pou prepare tout bagay, epi ou mete l anba fou pou 30 a 45 minit. Me rezilta a, me kòman li ye. Li vrèman, vrèman, vrèman bon. E pi mwen renmen fè l souvan. Bon, pou w ta wè l pi bon menm, pou w jwenn bonte l, se si ke ou jwenn, ou fè yon bon ti sòs piye pou l byen kole ou met avè l. M pap ba w manti. La gen bagay. Ok guys? So men tout bagay. Mèsi avèk tout moun ki te pran tan yo, ki gade videyo sa. Se te Lilis Cuisine. Kite kòmantè pou di sa kote panse de videyo a. N ap wè pwochèn fwa nou yon lòt ti videyo. Like, share, pataje. M toujou nan like, share. Ok?